Ou pa pè maladi? M pè maladi, men yo konnen m met pwotèj. M pap janm sèvi a moun nan san pwotèj.
Moun sa yo w ap pale de yo, kliyan yo, ki laj yo konsa? Yo pi gran pase w, pa vre? Yo ka granpè w, ka papa w, pa vre? Wi.
Ann fè yon ti pale a dyaspora, dyaspora yo. Dyaspora w abitye rankontre yo, ki jan yo sèvi avè w? Yo sèvi byen avè w? Wi, wi yo konn sèvi byen avèm, m pa e pa tout ki move moun menm si gen konn di konn ap rele sou mwen, konn ap fè bagay avèm di gen k dousman tou wa konprann. Ok pou dyaspora yo nou konn jwenn dyaspora yo kijan sa pase a yo sèvi byen avè nou? Pafwa, pafwa dyaspora gendwa sèvi avè nou lal nan otèl avè nou li ba nou yon 100 dola ameriken yon 200 dola ameriken e pa tout gen di ki pap ba yo kap baw 20 dola ameriken epi tou yon fwa ameriken tou sa men dè fwa wal lakay moun nan tou chak fwa tout moun pa menm tout dè fwa moun nan byen peye w dè fwa moun nan pa byen peye w menm dyaspora yo blan yo konn bay kout ba pran fanm yo pa peye w menm blan yo fè nou abi. Nou jwenn anpil etranje anpil blan ki vin tcheke nou nan lari a. Wi nou pa jwenn li fasil nou pa jwenn li fasil men nou konn jwenn li ou konnen bagay yo pa menm nan lari a nou vin nan lari a nou konn fè yon semèn nou pa janm jwenn aktivite nou vin la nou jan nou soti a nou antre konsa nou pa jwenn aktivite n ap mal viv si ke nou pa t gen yon rezèv nou oblije ap soufri pitit nou soufri nou nou tout oblije soufri. Gen kredi nan bagay sa tou? Non nou pa bay sa kredi non.

Oh diaspora yo konn sèvi chéri yo konn bay lajan anpil kòb. Yo bay anpil lajan.
Konbyen kòb konsa yon diaspora ka ba ou pou fè yon nwit avè w? Oh 200 dola, 300 dola ameriken yo konn bay lè yo desann Oasis, Rancho, Kinam, Marriott tou. Men konsa son bèl nwit pou ou, ou fè bèl kòb. Wi m fè anpil kòb. Ki kalite kliyan ke w abitye jwenn ki konn sèvi avè w? La plipa ou jwenn moun ki fè pidigo. Lè m sou pidigo, moun ki fè kokayin. Dèfwa si m sòti a yon moun ki fè kokayin, li byen jere m. Men sèl sa m pa pral lakay li, li pral nan otèl. Tankou lè ou sòti a moun nan t fè pidigo, tant li ba w kòb e kòmsi l wè l pa janm fin ba w kòb. Li ba w kòb, li ba w kòb. Donk kliyan sa yo bon. Wi. Dèfwa tou ou konn jwenn vagabon an ki di w ann al vire avè l, lè l rive, li bat ou met dèyè, li pran kòb ou fè. E se si gen yon ti milat nan lari a, depi l mande w vire, l al yon kote avè w, l bat ou byen bat, li fouye w a zam li, li pran tout kòb. A zam? Wi, yon ti milat, DJ l ye.
So nou konnen li abitye fè sa nan zòn. Li abitye fè sa. Èske nou konn jwenn, ou menm Betty, ou konn jwenn dyaspora ki sèvi avè w? Wi, m jwenn dyaspora a. Si l desann nan otèl la, li gen dwa fè nenpòt twa jou avè m. Li fè twa jou avè w? Se w al pase twa jou avè l nan otèl la? Wi, pou kòb mwen.
Lè konsa, l byen jere w. Li byen jere w? Wi. Sou dyaspora toujou byen jere nou? Wi. Sou gen anpil dyaspora nou konn sèvi? Wi.
Pou kòb mwen. Ou jwenn anpil dyaspora k sèvi avè w? Wi. Sa w ta renmen ye nan lavi a kòm metye? Kisa w ta renmen ye? Ou ta renmen yon doktè, yon enfimyè, yon komèsant? Kisa w ta renmen ye nan lavi a? Yon komès. Ki jan de komès ou ta renmen fè?
Komès m ta renmen fè, m al malpas, m achte sandal, rad, m vin vann.
Nou konprann sa. Donk si gen dyaspora kap antre nan peyi a e ki ta enterese rankontre avèk se Betty se sa? avèk Fabyèn Fabyèn oh se Betty ki pa vle pale avèk Fabyèn oh pa gen pwoblèm menm paske dyaspora yo peye byen yo bay bon kòb. Wi yo bay anpil lajan. Ok eske ou kenbe kontak ak dyaspora yo lè yo pati yo toujou kenbe kontak avèk ou? Wi.
Sou Facebook?
Non m pa sou Facebook cheri. Sou WhatsApp siman yo kenbe kontak avèw? Uhmm. E lè yo tounen yo toujou kenbe ti pratik avèk ou? Wi, lè yo antre yo rele m al kote yo. Nou chak ki la gen pitit, mwen menm m gon pitit gason fò m bal edikasyon paske edikasyon se pi gran byen ou te ka fè pou timoun nan demen. Bon mwen mande nou medam, bon medam ann pale, nou chak la nou gen pitit nap pale nou gen pitit, kot mari yo kot moun ki fè banou pitit yo, kot gason yo? Mari yo pa okipe nou, yo nèt fin fè nou nou panse son bon renmen Oparvan, nou gwòse ale, yo di pitit la pa pou yo.
Se pa t kou sa, mwen menm t ansanm avèk papa pitit mwen, nou t ap viv nan kay, so li toujou ap bat mwen, li pa ka konprann mwen, epi nou just kite sa. Men aktyèlman la, pitit la nan men li.

Eske yon jou ou panse ke ou ka kite sa wap fè a la pou fon lòt bagay? Wi cheri, m ta renmen kite l. Ou ta renmen kite l pou tout bon vre sa w di a? Wi.
E si nou jwenn mwayen poun fè w kite l? Kisa k tap fè w kite sa wap fè a? Oh.
Lajan cheri, m bezwen lajan pou m fè komès, epi m retire tèt mwen nan sa m ye a. Si w ap fè al, ou panse w ap fè l pandan lontan, w ap kontinye fè l toujou pandan tout vi w oubyen yon jou w ap kanpe, w ap sispann fè sa w ap fè a? M, Non, m pa espere ke m ap fè tout vi m ladann paske lari a pa gen anyen ladan l prèske, w a konprann, de jou an jou bagay yo pi di, w a konprann, m konn ap sòti, m konn pa ka antre a anyen, w a konprann, m pa espere ke m ap fè tout vi m la. Ki sa n ta renmen ye nan lavi a kòm metye? Mwen m de mèt jwenn dwa de fè travay la, m ap pran l paske m gon pitit m bezwen leve l.
Mwa osi.
Ou te renmen èt kwa dan lavi? Medsen, enfimyè? Donk m pa rive nan klas pou medsen. Men w ta renmen si w ta jwenn opòtinite? M ap depi wè sa m ap kontinye pitit mwen, m gon pitit gason m renmen l anpil e de m gen yon m gen yon fanmi m pran, m gen yon lòt donk m renmen l anpil m ap. Koz map metel lekol donk menm kem pa rive nan gwo klas konprann sam diw lan demen se pou kap on bagay.
Bon mwen menm cheri sam ta renmen ye nan lavim kotem ye la mwen menm epi yon bon vil ye epi yon e sitiyasyon t fèm la. Mta renmen pou Bondye fèm chita pou Bondye fèm chita pou Bondye netwayem chanje vim retire tout sak nan mwen menm poul pran yo poul banm sak nan li menm metem yon kote. Mwen menm objektif pam se ke m ta renmen retounen lekòl epi paske l pa janm two ta pou aprann epi m ta renmen aprann enfòmatik epi good driver se sa tou sa m ta renmen. Enfòmatik e kwa?
Ou driver.
Ou driver pou ka kondwi. Se byen sa. Ou fè nevyèm ou di, ou rive nan nevyèm. Wi.
Mwen menm, m ta renmen Bondye retire m nan lari a pou m ka ede twa pitit mwen yo. Pou m jwenn yon dyòb pou m ede twa pitit mwen yo. Mwen gen twa pitit fi. 3 pitit fi.
M pa ta renmen yo jwenn mwen lan lari a, lè y ap leve pou yo di manman, lè swa, lè w ap sòti lan lari, sa w al fè? Paske Yo mande w sa? Wi, m gen pi gran ki konn mande m sa. Li di m, manman, lè w sòti lan lari a, sa w al fè? M di pitit mwen m al travay lan disko, sèvi moun, sèveuz, e sa m fè. E sa m di yo m fè. Ki sa w ta renmen ye nan lavi a? Mwen ta renmen, kòm m ta di sa, m ta renmen gen restoran m. Ou ta renmen yon pwopriyetè restoran? Wi. Ou gen biznis ou? Wi. Lè sa a ou pap nan lari a? Non, m pap nan lari.
Ou ta renmen marye, ou gen pitit? Wi, pou m gen yon fwaye.
Wi, m gen pitit. M gen twa pitit. Ou gen twa pitit?
E se konsa ke w nouri pitit ou? Wi e sam fè, m mete yo lekòl, m peye kay, m antre nan sòl.
E ou pa gen pwoblèm, ou pa wont sa w ap fè a? Non, mwen pa wont paske m konnen yon jou kou jodi a m ap kite l kanmenm. Èske yon jou ou ta renmen soti nan sa w ye a? Moun k ap gade la kounya la, èske si gen yon moun k ap gade w, k ap tande w kounya la, li ta vle w, vle fè w soti nan sa w ye a, èske w t ap dakò soti ladan l? Wi m tap m tap prann an gran pòt louvri a pòt louvri m tap prann wi m tap santi se yon jwa l ye pou mwen yon moun ta retire m nan vi sa imajine w yon vye vi pa menm bon chak nèg ki vini ap itilize w itilize w ba w kòb pou granmesi men kòb sa ou menm si w pa met tèt ou an plas ou pa reyalize yon bagay wap wè sa w ap fè a li pap janm anyen pou ou ou pa konprann m ta byen renmen yon moun retire m nan sa m li pap fasil konsa ou pa konprann. Li pap fasil. Ou gen 18 an, èske ou al lekòl? M, Non, m te konn al lekòl. M pap ba w manti, m pa al lekòl ankò paske lè m ap sot bat nay la, m wè m gen dòmi nan je m, bagay sa yo. M vin wè lekòl, m pa sou lekòl, ou pa konprann. Ou pa sou lekòl ankò. Epi, ou pa gen pitit? Ou gen pitit? Wi, m gen yon pitit.
Depi apre lè m fin fè pitit la tou, m fè pitit la a disetan. Kounye a pitit la, li apèn mache la. Se pa vre yon ti.
Li pa nan menm non men li nan men grann li nan men manman papa l. E si grann ou ou granmoun lakay ou ta konnen se sa w ap fè sa w panse y ap panse de ou? Y ap panse mal de mwen y ap wè tou y ap wè sitiyasyon lavi an tou yon jèn fi tankou m lage nan sa y ap wè vi an k fè sa ou pa konprann.
N ap di w mèsi anpil.

Ou pa pè maladi? M pè maladi, men yo konnen m met pwotèj. M pap janm sèvi a moun nan san pwotèj.
Moun sa yo w ap pale de yo, kliyan yo, ki laj yo konsa? Yo pi gran pase w, pa vre? Yo ka granpè w, ka papa w, pa vre? Wi.
An n fè yon ti pale a dyaspora, dyaspora yo. Dyaspora w abitye rankontre yo, ki jan yo sèvi avè w? Yo sèvi byen avè w? Wi, wi yo konn sèvi byen avè m, pa e pa tout ki move moun menm si gen konn di konn ap rele sou mwen, konn ap fè bagay avè m di gen dousman tou wa konprann. Ok pou dyaspora yo nou konn jwenn dyaspora yo kijan sa pase la yo sèvi byen avè nou? Pafwa, pafwa dyaspora gen dwa sèvi avè nou lal nan otèl avè nou e ba nou yon 100 dola ameriken. yon 200 dola ameriken e pa tout gen di ki pap ba yo kap baw 20 dola ameriken epi tou fwa ameriken tou sa men dèfwa wal lakay moun nan tou chak fwa tout moun pa menm tout dèfwa moun nan byen peye w dèfwa moun nan pa byen peye w menm dyaspora yo blan yo konn bay kout ba pran fanm yo pa peye w menm blan yo fè nou abi. Nou jwenn anpil etranje anpil blan ki vin tcheke nou nan lari a. Wi nou pa jwenn li fasil nou pa jwenn li fasil men nou konn jwenn li ou konnen bagay yo pa menm nan lari a nou vin nan lari a nou konn fè yon semèn nou pa janm jwenn aktivite nou vin la nou jan nou soti a nou antre konsa nou pa jwenn aktivite n ap mal viv si ke nou pa t gon rezèv.
Nan ki sa m ye la a?
Se kwè ou menm Eske yon jou ou panse ke ou ka kite sa wap fè a la pou fon lòt bagay? Wi cheri, m ta renmen kite l. Ou ta renmen kite l pou tout bon vre sa w di a? Wi.
E si nou jwenn mwayen pou n fè w kite l? Kisa k t ap fè w kite sa w ap fè a? O!
Lajan cheri! M bezwen lajan pou m fè komès epi m wotire tèt mwen nan sa m ye a. Sa w ap fè a la, ou panse w ap fè l pandan lontan? W ap kontinye fè l toujou pandan tout vi w oubyen yon jou w ap kanpe, w ap sispann fè sa w ap fè a? Non m pa espere ke map fè tout vim ladann paske lari a pa gen anyen ladann prèske wa konprann de jou an jou bagay yo pi di wa konprann kon ap sòti m konn pa ka antre a anyen wa konprann m pa espere ke map fè tout vim la. Kisa n ta renmen ye nan lavi a kòm metye dabò matdam sa? Mwen m de mèt jwenn dwa de fè travay la map pranl paske m gon pitit m bezwen leve l. E ou menm? Mwa osi. Ok ou t jwenn mèt kwa dan lavi? medsen, enfimyè? Donk m pa rive nan klas pou medsen.
Men w ta renmen si w ta jwenn opòtinite? Depi lè sa m ap kontinye pitit mwen, m gen yon pitit gason m renmen l anpil. E de m gen menm, m gen yon fanmi m pran, m gen yon lòt. Donk m renmen l anpil, m ap mete l lekòl, donk menm ke m pa rive nan gwo klas. Konn sa m di w la? Li menm se pou kapab on bagay. Bon mwen menm cheri sa m ta renmen ye nan lavi m kote m ye la mwen menm e pou on bon vil li ye pou e sitiyasyon t fè m la m ta renmen pou Bondye fè m chita pou Bondye fè m chita. So wal pase 3 jou avèl nan otèl la? Wi pou kòb mwen.
Lè konsa li byen jere w. Li byen jere w. Wi. Sou dyaspora toujou byen jere nou. Wi. Sou gen anpil dyaspora nou konn sèvi? Wi.
Kòm. Ou gen ou jwenn anpil dyaspora k sèvi avè w? Wi. Kisa w ta renmen ye nan lavi a kòm metye? Kisa w ta renmen ye? Ou ta renmen yon doktè, yon enfimyè, yon komèsant? Kisa w ta renmen ye nan lavi a? Yon komès. Kòm. Ki jan de komès ou ta renmen fè?
Komès m ta renmen fè? M al malpas, m achte sandal, rad, m vin vann. Ok.
Nou konprann sa. Donk. Si gen dyaspora kap antre nan peyi a e ki ta enterese rankontre avèk se Betty se sa? Avèk Fabyèn Fabyèn oh se Betty ki pa vle pale avèk Fabyèn oh pa gen pwoblèm menm paske dyaspora yo peye byen yo bay bon kòb. Wi yo bay anpil lajan. Ok eske ou kenbe kontak a dyaspora yo lè yo pati yo toujou kenbe kontak avèk ou? Wi.
Sou Facebook?
Non m pa sou Facebook cheri. Sou WhatsApp siman yo kenbe kontak avèk ou? Mph. E lè yo tounen yo toujou kenbe ti pratik avèk ou? Wi lè yo antre yo relem mal kote yo? Nou chak ki la gen pitit, mwen menm m gon pitit gason, fò m ba l edikasyon paske edikasyon se pi gran byen w te ka fè pou timoun nan demen. Bon mwen mande nou medam, bon medam ann pale, nou chak la nou gen pitit, n ap pale nou gen pitit, kot mari yo, kot moun ki fè ba nou pitit yo, kot gason yo? Yo pa okipe nou, yo nèt fin fè nou nou panse s on bon renmen. Oparavan, nou gwòse ale, yo di pitit la pa pou yo.
Se pa t konsa, mwen menm t ansanm avèk papa pitit mwen, nou t ap viv nan kay, so li toujou ap bat mwen, li pa ka konprann mwen, epi nou just kite sa. Men aktyèlman la, pitit la nan men li. Madam sa a di konsa, pitit pa l la sanble avè w genlè e pou ou li ye. Kisa?
Sanble avè m? Dev nou oblije ap soufri pitit nou soufri. Nou nou tout oblije soufri.
Gen kredi nan bagay sa tou? Non nou pa bay sa kredi non. Tanpou kle lè nou bezwen yon bagay. Sa nou bagay nan je. Yo vann nou ti manje. Kliyan bo lakay nou. Donk nou konnen. Lè nou pa gen kòb yo vann nou kredi. Yo vann nou kredi. Men ou di byen ou pa bay sa kredi. Non m pa bay li kredi cheri paske li t tout mwen avè l pou m fè tout bagay. Men si w konn jwenn dyaspora moun ki sot lòtbò. Wi.
Pale nou de eksperyans ak dyaspora. Kijan dyaspora yo ye? Kijan yo sèvi avè nou? Oh diaspora yo konn sèvi cheri yo konn bay lajan anpil kòb. Yo bay anpil lajan?
Konbyen kòb konsa yon diaspora ka ba ou pou fè yon nwit avè w? Oh 200 dola 300 dola ameriken yo konn bay lè yo desann oasis, el ancho, kinam, marriott tou. Men konsa son bèl nwit pou ou, ou fè bèl kòb. Wi m fè anpil kòb. Ki kalite kliyan ke w abitye jwenn ki konn sèvi avè w? La plipa ou jwenn moun ki fè pidigo. Lè m sou pidigo, moun ki fè kokayin. Dèfwa si m sòti a yon moun ki fè kokayin, li byen jere m. Men sèl sa m pa pral lakay li, li pral nan otèl. Tankou lè w sòti a moun nan t fè pidigo, tant li ba w kòb e kòmsi l wè l pa janm fin ba w kòb. Li ba w kòb, li ba w kòb. Donk kliyan sa yo bon. Wi. Èske w konn jwenn. Dèfwa tou ou konn jwenn vagabon an ki di w ann al vire avè l, lè l rive, li bat ou met dèyè l, li pran kòb ou fè. Èske si gen yon ti milat nan lari a depi l mande w vire, l al yon kote avè w, l bat ou byen bat, li fouye w a zam li, l pran tout kòb. A zam? Wi, yon ti milat, DJ l ye.
So nou konnen li abitye fè sa nan zòn nan? Li abitye fè sa. Èske nou konn jwenn, ou menm Betty, ou konn jwenn dyaspora ki sèvi avè w? Wi, m jwenn dyaspora a. Si l desann nan otèl la, l gendwa fè nenpòt twa jou avè m. Li fè twa jou avè w? Sa a pou Bondye netwaye m, chanje vi m, retire tout sa k nan m renmen m, pou l pran yo, pou l ban m sa k nan li menm. Mete m yon kote. Mwen menm, objektif pa m se ke m ta renmen retounen lekòl epi paske l pa janm two ta pou aprann. Epi m ta renmen aprann enfòmatik epi. Good driver, se sa tou sa m ta. Enfòmatik e kwa?
Good driver.
Good driver pou ka kondwi. Se byen sa. Ou fè nevyèm ou di, ou rive nan nevyèm? Wi.
Mwen menm, m ta renmen Bondye retire m nan lari a pou m ka ede twa pitit mwen yo. Pou m jwenn yon dyòb pou m ede twa pitit mwen yo. M gen 3 pitit fi. 3 pitit fi?
Wi, m pa ta renmen yo jwenn mwen lan lari a, lè y ap leve pou yo di manman, lè swa, lè w ap soti lan lari, sa w al fè? Paske Yo mande w sa? Wi, m gen pi gran ki konn mande m sa. Li di m, manman, lè w soti lan lari a, sa w al fè? M di, pitit mwen, m al travay lan disko, sèvi moun, sèvez, e sa m fè. E sa m di yo m fè. Ki sa w ta renmen ye lan lavi a? Mwen ta renmen kòm ta di sa m ta renmen gen restoran. Ou ta renmen yon pwopriyetè restoran? Wi. Ou gen biznis ou? Wi. Lè sa ou pap nan lari an? Non m pap nan lari.
Ou ta renmen marye, ou gen pitit? Wi pou m gen yon fwaye, wi m gen pitit, m gen 3 pitit. Ou gen 3 pitit?
E se konsa ke ou nouri pitit ou? Wi e sam fè, m mete yo lekòl, m peye kay, m antre nan sòl.
E ou pa gen pwoblèm, ou pa wont sa w ap fè an? Non, mwen pa wont paske m konnen yon jou kou jodi a m ap kite l kanmenm. Èske yon jou ou ta renmen soti nan sa w ye a? Moun k ap gade la kounye a la, èske si gen yon moun k ap gade w, k ap tande w kounye a la, li ta vle w, vle fè w soti nan sa w ye a, èske w t ap dakò soti ladan l? Wi m tap m tap prann an gran pòt louvri a pòt louvri m tap prann wi m tap santi se yon jwa l ye pou mwen yon moun ta retire m nan vi sa imajine w yon vye vi pa menm bon.